Ni pa gen dwa san sosyete. Madam, Mesye, Bonjour, Bonsoir, Bonsoir Elba. Bonsoir Julio, Bonjour, Bonsoir tout moun.
Tankou n te. Avèk yon lòt videyo pou vin pataje ansanm avèk ou sa n genyen nan Dyakonomi sa, sa envite a pote pou nou. Nap deja wè envite a la ansanm avèk nou, m pap di anyen de li. Men sèlman map kite nou a konnen kiyès li ye, kite l pou l prezante tèt li. Bonsoir mesye. Bonsoir mesye Wilio, bonsoir madam Elta, bonsoir tout moun ki ap gade video sa, non pa mwen se Maître Pierre Célius, mwen se yon jèn avoka e nou aprann plizyè Lòt bagay osi, nou kapab di ke nou se yon operatè osi dan jen lour e nou fè ebenis, nou fè plizyè lòt bagay. Donk, se yon plezi pou m sou panèl la avèk nou mesye dam, pou nap pale un peu du droit, ok, paske dwa se yon bagay ki enpòtan, jan nou sot di l la, m wè nou konnen bèl sitasyon, pa gen sosyete san dwa, ni dwa san sosyete, sa fè m souri, sa fè m plezi. Mèt la, menm si vrèman nou pa nan lekòl dwa, men sa pa ta vle di pou n pa konn anyen ditou. Ou konprann, non? Wi, evidaman. Mwen te fè de jou lekòl. Nou gen telefòn entèlijan nan men nou. Nou ka moute sou rezo sosyo yo, sou Google la, al gade ki sa dwa ye, sitou si n ap vin prezante yon mèt. Sa vle di fò n konn yon bagay, fò n di yon bagay de dwa tou, sa w wè. A, sa se byen. E deja m felisite w e m ankouraje tout jèn ki ap gade. panel lan ki ap gade video sa fè menm bagay lan menm jan w wè Wilio fèl fè rechèch tou pou nou kapab toujou rete an kominikasyon avèk avoka yo lè yo itilize yon tèm yon sitasyon pou nou kapab konn sa l vle di osi. Mèsi mè Pyè. Dakò mesye Wilio. Enben jan n tande l la sot prezante tèt li l bay yon ti kal m konnen gen anpil lòt bagay li fè ankò l pa di. Nap genyen, gen dè fwa nap genyen la a se pa poul vin pale de dwa, nap genyen poul vin prezante nou lòt bagay. Nap gentan tounen sou sa yo ansanm avèk nou. Sann pa pèdi tan, nap antre dirèkteman nan sa nou genyen pou nou pale jodi an ki se dwa. Eske m ka poze kestyon sa a? Non, m pap poze kestyon map sèlman kite l pou Elta poze kestyon. Bon, anvan m poze w kestyon, Map diw mèsi pou pou paske w te reponn avèk apèl sa e nou kontan akeyi w tou sou chanèl Wilio Production pou w kapab vin pataje avèk nou konesans ou genyen nan dwa.
Sa fè lontan m te bezwen sa e m panse fanatik yo tou te bezwen sa e tout moun. ki ta renmen konnen sa dwaye te bezwen sa. E pou m kòmanse, m ta renmen ou pale m enpe de dwa. Ki sa li ye nòmalman? M tande y ap pale de dwa, mwen gen dwa, lòt moun gen dwa, men egzakteman ki sa dwa ye?
Ok, mèsi pou kesyon an, Madam Elta. Dwa a se yon ansanb de règ, de prensip, de nòm aplikab nan yon sosyete ok pou yo kapab etabli lòd ok e la disiplin dans une société. Jan ke nou sot di l talè a sou panèl la m t ap tande, nou te di ke pas de droit sans la société, ni la société. san dwa. Sètadi ke dwa li menm se yon bagay ki vrèman laj, se yon bagay ki trè trè elaji, donk se sa k fè ou wè se aprè anpil tan ke yo resi jwenn yon definisyon bay dwa. Paske nòmalman dè ke gen yon pèp, ok? Gen yon gen mœurs gen koutim yo ok wap toujou jwenn dwa paske chak peyi gen pròp dwa pa yo chak peyi envante pròp lwa pa yo ok dwa ke nou genyen an ayiti petèt se pa li fransè yo genyen dwa fransè yo genyen petèt se pa li ameriken an genyen yo chak gen stil dwa pa yo ki apropriye avèk yo ok donk. M kapab di ke trè byento, etan done ke se pa se pa yon dènye fwa ke m ap envite, men n ap vin pale an gwo e an laj ki sa dwa ye, ok, e m panse ke nou pral fè anpil bagay, nou pral pale anpil bagay de dwa. Dakò, mèsi, Mèt Silius.
Tankou m di w, mwen menm m t ap de kote ou t ap vin pataje ansanm avèk nou kisa dwa ye. M t ale m te fè anpil rechèch, kounye a rete ou menm pou konfime rechèch mwen, mwen èske sa m jwenn yo se vrè oubyen se fo. Tankou pa egzanp m wè m nan rechèch m t ap fè sou Google m wè yo pale de sens du droit. Èske vrèman m ka di dwa gen yon sens? Li gen 2 sans, 3 sans. Menm jan yo di, le sans de la vie, pa sa? Wi, wi, evidaman.
Ou konprann, yo konn di sa. Eske ou kapab di m? Banm di yon bagay. Dwa a li menm li genyen 2 sans. Ok? Yo pale les deux grandes sens du droit. Men ou ka, ou ka site yo pou nou? Se sans objektif e sans sibjektif. Sans objektif e sans. sibjektif. Vwala.
Mentnan. W ap lage yon ti kal tou piti sou yo chak? Wi, sans.
Kòm ou genyen pou pale sou yo an detay. Wi, evidaman, evidaman. Lè yo di sans objektif la, ok, se le dwa aplikab, ok, o fè e o zak akonpli pa lòm. Pa egzanp, Pa egzanp, m kapab di w, se sa k fè yo ka pale de dwa ayisyen, dwa kanadyen, dwa kiben, eksetera. Alòske, alòske sans sibjektif la, li menm, se, se yon, se yon, se, se, se yon dwa ki, e m kapab di prewogativ. Lè m di prewogativ la, se lansanb, ok, se yon ansanb de dwa. ke yon endividi genyen, petèt sou yon anfan ou di mwens sou yon moun ki enferyè. Ok? Pa egzanp, m te ka di, pa egzanp, le dwa di kreyansye, ok, apwopo ou di mwens vizavi di debitè Ok, pa egzanp, lè m di kreyansye a, lè w fè, lè w etidye dwa fiskal, lè y ap pale w de kreyansye, y ap pale w de debitè. Kreyansye a se moun ki gen lajan, debitè la se moun ki vin prete lajan nan men kreyansye a. Ok, ou wè sa m vle di w la? Se menm jan tou m kapab di dwa yon paran sou yon anfan minè. Ok, sa se dwa sibjektif. Ok. M sanble m anvi konprann ou men m gen fò nan 3 4 5 videyo oubyen nan 3 4 5 fwa ou vin pataje ansanm avèk mwen la map rive konprann vrèman kisa k dwa paske gen de gwo bagay m tande wap di la fòm ta al lekòl poum konn bagay sa yo sèl jodia de menm tou m panse gen anpil moun ki ap gade la tou se ta menm bagay la èl ta
Tout a lè a, nan definisyon ou te di e dwa se lansanm de règle aplikab dan zin sosyete. Men pou otan m konn tande yon moun ap pale avèk yon moun, pa egzanp li gen yon diskisyon avèk moun nan, li di m gen dwa pou m fè tèl bagay, m gen dwa a sesi, m gen dwa a sela. Men kòman dwa divize li menm? Si gen tout dwa sa yo, ok. Epi lè yon timoun ap leve, li di, mwen menm m gen dwa pou m al lekòl, m gen dwa pou m gen yon kwayans, tout bagay sa yo. Men si y ap pale de dwa, tout se dwa, kòman dwa li menm li divize? Kote m ka jwenn dwa sa yo? Ekoute,
jan m te di w la, mwen te di w ke. E m kwè nou te pran sitasyon sa ki te di, Pa gen sosyete san dwa, ni dwa san sosyete. Ok? Donk, dwa a li menm, se pa yon bagay, gen dwa ki se ou menm pèsonèlman ki pran l. Ok? Pa egzanp, m kapab di, paran ou, entèdiw sòti ok epi vwala ke bon arive yon moman ou santi ke yon ti jan nwi petèt nan kay la ou di bon map sòti ok ou pa respekte sa paran ou pa respekte sa epi ou menm ou chwazi ou fè afè paw wi ou chwazi ou fè afè paw dwa sa kòman m te ka relel. Bon ou vyole ou vyole ou vyo ou vyo ou ou ou ou vyole umm règleman ke paran mete w pou w swiv lan. Ah men konsa si m vyole l tankou w tap di talè a, m ta sipoze sanksyone? Ou ta si e pa w ta sipoze sanksyone non, ou dwe sanksyone. Men sepandan kounye a ou fon chwa, ou fon chwa ok, m pran dwa m, m pran responsablite m, m sòti. Bon kit paranm fache kit li pa m pa nwi pou m pa rantre nan kay la Lèl tounen l ba I kalot Men sa ki dwa l ye se ki dwa Ki dwa?
Ekoute Dwa sa a Li pa vrèman gen yon gen yon non Ou konn sa m vle di w la M kapab di ke ou pran dwa de responsablite w Ok Donk ou chwazi pa mache sou òd paran w Lè sa a, bon, evidaman lè sa a nou kapab pale de dwa natirèl. Ok. Nou kapab pale de dwa natirèl. Ou wè sa m vle di la? Donk, ou te pale de divizyon di dwa. Se la a nou t ap rive, se sa? Eh wi, wi. Dwa li menm li divize an de grand branch. On a le dwa pozitif e le dwa natirèl. Ok. Ok?
Donk.
Men, mwen m panse ou ta pral di dwa negatif wi. M tande w di natirèl.

Evidaman.
Paralèl.
Paralèl, paralèl.
Donk, si n ap di dwa pozitif la, nou gen dwa di ke lè ou pale de yon bagay pozitif, ou wè tout sa k bon nan sosyete a. Sa vle di, le dwa pozitif, ok, se yon ansanb de règ jiridik an vigè, ok, dans un eta ou dans une kominote entènasyonal. Est-ce que vous êtes là? Ok. Ok. Se a dire ke, e de menm ke si n ap pran pou dwa e natirèl la, Li menm li se yon ensemble de kòman m kapab di sa li menm m kapab di li se ensemble de choz modèn ok ke lòm li menm li fè ok sa vle di se pa yon bagay kòm si ou leve ou jwenn li ekri ou konprann sa m vle di w la pa egzanp m kapab di se bwose lèdan ok lè w leve paran w jis di w Chak maten ou leve, bwose dan ou. Konprann sa m vle di w la? Pa gon moun ki ka tradui lajistis si w pa bwose dan ou. Konprann sa m vle di w la? Sa vle di pa gon lwa ki an vigè pou sa. Tou natirèl. Wi, s on bagay ki tou natirèl. Wi. Men talè m te tande w te di, ou te pale de Kanada gen dwa, Lafrans gen dwa, chak peyi gen dwa. Wi. Men èske pa gen de dwa tou ki ka pèmèt Kanada, Etazini fonksyone ansanm. Ayiti, Etazini fonksyone ansanm. Èske pa gen sa? Sa vle di, yo gen, yo chak yo gen dwa pa yo pèsonèl, men kounye a èske pa gen dè dwa komen? Ekoute,
lè sa a, ou prale, ou pral pale di dwa entènasyonal.
Dwa entènasyonal. Wè, ou pral pale di dwa entènasyonal. Pa egzanp, se sa k fè ou pral wè gen peyi ki fè de konvansyon. Men, lè w pale de dwa entènasyonal, nan ki branch m ap jwenn li la? M ap jwenn li nan branch pozitif la oubyen natirèl la? W ap jwenn li nan branch pozitif la, evidaman. Ok, sa vle di dwa entènasyonal m ap jwenn sa nan branch, nan de divizyon ou te di, se divizyon natirèl, divizyon pozitif, men m ap jwenn. Divizyon, dwa pozitif la l divize an plizyè pati tou oubyen? Wi, ou pral jwenn se, w ap pale de dwa pozitif? Wi. Wi, se lè sa a ou pral wè dwa e ou pral wè gen dwa nasyonal. Dwa nasyonal.
Ok, ou dwa entèn.
Ou kapab di dwa nasyonal ou dwa entèn. Ou dwa entèn, sa vle di entèn lakay mwen, anndan m. Wi, voilà, wi. Anndan m. Sa vle di, kòm talè ou te di m gen dwa entènasyonal, pa vre? Wi. E m ka di eksèn si m vle. Eks evidaman.
Ou gentan konprann wi. Non chè, non chè, genlè, genlè, genlè, genlè fò anpil. Non ou gentan konprann.
Evidaman, m wè sa. Bon, sa vle di nou pap fin detaye tout sa yo jodi a. Nou vini n ap fè yon ti pase an gwo. Elta ou pa gen yon bagay w ap ajoute? Bon, m sanse konprann tout sa k di yo. Ok, bon. Si m t ap ajoute yon bagay, ta sanble se nan sa k pral di yo epi m ap jwenn yon bagay pou m di kanmenm.
Tank ou di, nan lòt bagay n ap gen pou n pale, lè a w ap gen pou poze kesyon pou pale plis nan sa n gen pou n di. Enben, nou p ap rete twòp jodi a paske. Mèt Siliis li la pou nou. Ayiti tout otan n poko fin konn tout bagay sou dwa, li pa ka deplase. Menm peyi a nou entèdi l kite fò l pataje ansanm avèk nou tout sa k ap gen rapò ansanm avèk dwa. Li deja di nou tou l gen lòt avoka l ap envite ansanm avèk li sa ki pi gran pase l ki nan domèn nan pou vin pataje ansanm avèk nou. N ap sèlman di nou jodi a n ap kanpe la. Men, tankou n toujou di l, Elda, gwo moun ou wi k renmen di sa. Bay levanjil la. Bay levanjil la? Wi, bay levanjil la. Kisa pou yo fè yo menm? Kisa pou nou fè? Bon, m pral ba nou levanjil la kòm ou yo mande m pou m ba nou l. Depi nan kòmansman, nou te toujou mande nou pou n abòne avèk chanèl la pou n kapab jwenn tout videyo ki gen pou lage. Mwen si e sèten, si ou te abòne, w ap kòmanse jwenn videyo yo. E si ou pa abòne, kòmanse. Pa fè sa depi jodi a pou kapab jwenn pwochèn video nou gen poun lage sou chanèl Wilio Production.
Epi si ou jwenn, envite lòt la jwenn tou, sa vle di pataje video a pou plis moun kapab patisipe. Ebyen, nou te byen kontan ansanm avèk ou. Ou pap plas ou dèt ou non. Ok donk dènye mo ke map plase map remèsye w Wilio map remèsye w madam Elta paske nou te envite m vin pataje konesans mwen avèk tout yon popilasyon kap gade m donk sa ke nou pral fè an son bagay kap itil ou ki ap ekstrèmeman enpòtan pou ou se sak fè map mande w pou w kapab ankouraje osi asavwa. Pataje video a, like li epi pa bliye abòne paske mwen menm map la epi se ekstrememan enpòtan donk se te yon plezi m panse ke trè byento nap rewè ankò sou panèl la. Mèsi tout moun nou te kontan ansanm avèk nou nou ale a la pwochèn.